Dimanch swa, m soti nan yon gradyasyon a nevè di swa nan Karibe. Epi pandan m ap sot nan gradyasyon an, epi m gen yon mesye ki abite prèske menm kote avè m ki te nan gradyasyon an tou. Men li se yon mayestwo kote l konn jwe mizik pou Michel Chatey. Epi l wè m kanpe m ap tann moto. Epi l di m, ou pral menm kote avè m w ap tann moto. M pral depoze w. Epi vwaman m pran wout, li ban m woulib. M te ansanm ak twa moun. Twa moun yo desann Kanapevè. Mwen menm pou l depoze m Ravin Pentad. E le moman pandan. Li antre nan riyèl Castro, mwen menm ansanm avèk Michel Chatey, direktè kosmetoloji, epi yo t ap debake machin yo pou yo te mete enstriman yo anndan lekòl la. Epi lemoman y ap debake machin yo konsa, epi gon machin k ap soti pa la, li machin nan antre nan riyèl Castro, li antre kote. Machin nan antre nan riyèl Kastrum, li antre sou nou. Yo brake zam sou nou, 5 nèg desann a zam, yo pran m, yo fouke m anndan machin nan, yo mete kagou nan tèt mwen. Lè yo met kagou nan tèt mwen, epi yo pran lòt mesye a ki t ansanm avè m nan, yo antre anndan machin yo a tou. Epi, nan dezyèm, nan riyèl Kastrum. Bandi yo antre, yo te wè limyè machin nan kanpe, yo jis antre nan riyèl la. Lè yo antre nan riyèl la, m te chita adwat, yo rale pòt machin nan, yo pran m, yo fouke m anndan machin pa yo a, epi yo bouche tèt mwen. Epi yo tonbe joure, yo di yo dat m ap chèche nou, yo pran lòt mesye ansanm avè m. Yo fè yon pakèt pakou avè nou men nou pa konnen ki kote yo fè avè nou. Paske yo bouche je nou. M rele sè m. M ap viv avèk yon sè m. M pa ka jwenn sè m nan. M rele yon zanmi m ki rete tou pre lakay li. Yo di, kiyès w ap rele la? Genlè e lapolis w ap rele. M di non e sè m m ap rele. Men m pa janm di yo si m pa ka jwenn sè m nan. Yo di fè vit non e ou m ap tann. Epi m rele zanmi m nan, m di zanmi m nan kot Anounoun. Di Anounoun yo kidnape m. Annik di sa se yo rape telefòn nan nan men m. Epi lè yo rape telefòn nan nan men m, se kout zam k ap ban m nan tout figi m, nan tout tèt mwen. Apre, chèf gang nan di yo pa fè m mechanste, pa bat mwen, pa fè m anyen. Yo tann lè chèf gang nan ale, yo limen dife anba pla pye m, yo limen dife nan pla mi yo. Epi, m gen yon alonj nan tèt mwen yo boule, yo met dife nan tèt mwen. Yo di yo pral boule m tou vivan. M tonbe kriye, m di pa boule m. Fanmi m pral pale, nou mèt ret tann li. Nou pa bezwen boule m. Epi sèm nan vin rele, sèm nan ap negosye avè l. Yo di sèm nan pou yo libere m, fò m gen 800 mil dola ameriken. Sèm nan rele anmwey. Sèm nan di mezanmi m ap pèdi sèm nan. Kote m pral jwenn 800 mil dola ameriken pou m pote? Sèm nan di nou pa gen pèsòn. Chèf gang nan di l wi se 800 dola ameriken k pou libere m. Sè m nan di nou pa gen pèsòn, kiyès nou pral rele pou nou mande 800 mil dola ameriken. Sè m nan di depi m ap viv m poko janm kontwole kòb sa a nan vi m. Yo di ebyen, lanmò a ou lajan sa ou pi pito. Sè m nan di ebyen, kòm li nan men nou, n a fè sa n vle avè l. Men mwen menm m pa konn kote m pral jwenn 800 mil dola ameriken pou m pote pou nou. Epi yo di mesi a, Sa w ye pou ti dam sa a? Mesi a di, Li pa anyen pou mwen non, jis yon woulib mwen t ap ba li. Yo di mesi a, Ou gen lajan, lepè sa a, ou gen lajan, m konn wè w sou tout youtube, sou tout radyo m konn wè w. Epi lemoman y ap pale a mesi a, chak lè sè m nan ap rele, yo vle se yo k pou rele sou telefòn mwen. Yo mete kat sou telefòn mwen pou yo fè m pale avèk fanmi m. Pou yo fè w pale ak fanm ou, yo fè w met telefòn nan sou spikè pou yo tande ki deklarasyon fanm ou. Epi sèm nan di ki sa y ap fè w la, yo bat ou, yo ba w manje, yo ban m manje, yo benyen m, men manje pa janm desann nan gòj mwen. Paske gen nan yo ki t ap matirize m, e pa tout. Te gen nenpòt 15 a 20 nèg anndan, gen nenpòt de twa k t ap matirize m, men se pa tout. Anba de sa, nan pale pale pale, yo vin antann a 300 mil dola. Yo di oke, pa gen pwoblèm. Kounye a mesye a menm, yo mete an kontak avèk frè m nan, avèk sè m nan. Pou yo pote kòb la ale. Mesye a gon moun li, mesye Dickens, li ale li fè moun nan voye kòb la pou yo. Yèswa a 10 zè di swa, yo pote kòb la, moun nan pote kòb la pou yo Kafou Ayopò. Yo fouye moun nan, yo pran tout afè l, tout telefòn li, tout afè l. Epi yo pran kòb la, yo ale. A minwi. Yo pa di nou si yo jwenn kòb la, yo jis vin met kagou nan tèt nou. Pou nou menm nou panse lavi nou fini etu yo pral tiye nou. Lè yo met kagou nan tèt nou, yo mete nou nan menm machin yo a. Epi yon lòt bandi ap kondi machin Dikens lan. Epi yo di yo pral mete nou yon kote, kote nou pa konnen. Yo mete nou Matisan. Lè nou rive Matisan, yo di nou tann yo fin ale. Si nou retire kagou a nan tèt nou y ap fiziye nou. Yo di nou lè yo fin ale na retire kagou a. E vwèman vwe, pou jiskaske nou vin la nou pa janm konn kote nou ye ni kote nou pa ye. Tou senpleman kagou nan tèt nou, nou pa janm konn si nan lè si nan tè. Epi lè nou rive Matisan, nou mande kote nou ye la, yo di Matisan konbyen nou ye. Epi mesye a mande enfòmasyon, enfòmasyon. Pou nou ka sòti pou nou vin tonbe lalu. Epi lè nou vin tonbe lalu e pou le moman la nou vin tonbe dezyèm riyèl Jeremi pou nou arive la.